Atik 5, Deklarasyon Inivèsèl Dwa Moun nan ki di, Pèsòn, medam yo tou, pa dwe sibi ni ni tòti, ni pèn ak tretman kriyèl, inimen oubyen degradan. Poutan, selon ankò Lènasyonzini, anviwon 60 pousan fanm ayisyèn viktim vyolans fizik oubyen seksyèl pandan vi yo. Chak jou, yon pakèt fanm blese, andikape, viv nan laperèz, mouri anba maltretans moun ki di yo renmen yo a. Moun k ap dòmi sou menm kabann ak yo. Chak jou, nou toujou fè sanblan nou sezi, fache, estomake, epi pwoblèm nan la pi rèd. 60 pousan fanm ayisyèn viktim, selon l'ONU. Yon fanm sou 3 nan mond lan viktim selon l'OMS. Chak òganizasyon, chak enstitisyon bay pa yo. Men dèyè chif sa yo, gen yon istwa kache. Silans ki fèt, yon pakèt vi brize, pafwa trajedi ki pap jamè ka repare. tankou trajedi ki te pase nan kafou 4 sèkèy la. Kafou 4 sèkèy twouve l sou wout Petite Rivière de l'Artibonite lan a anviwon 30 minit de vil Sen Mak. Nan kafou sa a, 4 moun te mouri nan yon sèl sware. Kat sèkèy te soti ansanm nan yon sèl lakou, nan yon sèl kay, yon sèl fanmi, kat moun, yon manman ak twa pitit li. Nan sware sa a, sikl vyolans sou Tina a te fini pou li ak twa pitit li yo. Lè Petyon, mari l ke tout moun konnen sou non Zo, te planifye, konplote e asasinen yo. Granmè m ki gen 90 lane rakonte m ke Petyon te toujou ap fè gwo vyolans sou Tina, joure l, bat li, maltrete l pandan plizyè fwa. Tina kite lakay li, kouri al chache refij kay manman l Mili, matant granmè m. Men a chak fwa, Mili di Tina, pitit fi l la, Tounen al jwenn mari w! Se envalid ki nan kò w. Dram sa a fè pati de patrimwàn istorik familyal mwen, piske Tina, viktim nan, se te kouzin granmè m. Poutan, plis pase 70 lane apre Petyon te fin touye Tina ak twa pitit li yo, men mwen menm ak mèt Dilliette Jean Baptiste twouve n devan tribinal dosye ap plede Omisid envolontè pou Josette ki nan eseye sove lavi l touye Mario, mari l, ki te pase tout tan yo t ap viv ansanm nan ap maltrete l, bat li, imilye l anba je 7 pitit li yo. Chers justiciables, bonjour. Mwen se Maître Suger Minor, nan kolaborasyon m ak Bareda Betrad vini rakonte nou jodi a 2 istwa vyolans konjigal sa yo ki fini nan yon dram trajik. Yon fason pou nou ka ouvè je n, ouvè zòrèy nou, sansibilize n sou fenomèn vyolans sou fanm nan ke anpil nan nou pè pale. Pou nou ka pran yon ti tan pou nou reflechi, gade tèt nou epi poze kesyon sa yo. Poukisa gason kontinye ap ap fè vyolans sou fanm? Ki responsablite nou chak pèsonèlman, paran, lekòl, legliz, leta, genyen fas ak vyolans nan fanmi? N ap note ke lè yo pale de vyolans konjigal, nou plis wè fi kòm viktim. Dayè, se rezon sa a ki fè la lè Nasyonzini deklare 25 novanm kòm jounen lit kont vyolans sou fanm. Men, sa pa vle di ke gason yo tou pa sibi vyolans nan fwaye yo. Etan done ke jodi a se 8 mas ki se jounen dwa jounen entènasyonal dwa fanm, n ap pale de vyolans sou fi yo sèlman. Epi, Na pale de vyolans sou gason yo nan yon lòt emisyon. Avan nou reponn kesyon yo, kite m di nou, yo defini vyolans konjigal kòm vyolans yon konjwen ap fè sou lòt la anndan yon koup ki kapab koup marye, koup k ap viv an konkibinaj oubyen jis moun ki renmen. Nan yon sitiyasyon kote genyen dominasyon. Vyolans konjigal la parèt sou plizyè fòm, agresyon vèbal, psikolojik, fizik, seksyèl, menas, presyon, privasyon oswa fòs, ki ka lakoz viktim nan soufri domaj psikolojik, domaj fizik, izolman sosyal e menm lanmò. Lè vyolans nan relasyon an gen plizyè nan konpòteman sa yo ansanm, Yo rele sa kontwòl koyèsitif. Gen plizyè siy ki pèmèt yon fi konnen alavans ke yon gason vyolan, tankou jalouzi egzajere, izolman pwogresif, Li fè fi a koupe kontak ti kras pa ti kras ak fanmi l e ak zanmi l. Gen devalorizasyon. Li toujou ap di fi a yon pakèt pawòl degradan, tankou ou lèd, ou sòt, ou pa gen moun ki bezwen w, etc. Li pa vle fi a al travay, li kontwole lajan l, li kontwole telefòn li, email li, elatriye. Rezon ki fè anpil fi pa kite mesye a menm lòske l ap sibi yon seri de vyolans, se paske li sou anpriz li, li domine l. Fi a twouve l nan yon sikl vyolans ke yon psikològ amerikèn ki rele Leonore Walker dekri an plizyè faz. Li dekri faz tansyon an kòm kote ti pwoblèm yo fèk kòmanse, yo tou piti, epi y ap ogmante ofiramezi. Mesye a Mesye a vin pli menasan e fi a oblije ap pran anpil prekosyon pou mesye a pa eksploze. Li dekri faz eksplozyon an kòm faz kote mesye a egzekite menas li yo, lè li kòmanse bat fi a, joure li, imilye l, fè vyolans seksyèl sou li. Gen faz jistifikasyon, kote mesye a nye tout zak li fè yo oubyen li minimize yo. Epi li akize fi a pou l di l se li menm ki fè l bat li, si l pa t aji tèl ou tèl fason li pa t ap maltrete l konsa. Aprè sa, gen faz yo rele faz lune de miel la, kote mesye a ekskize l, li mande padon, li fè pwomès ke li p ap rekòmanse, li pote kado, epi li bay fi a anpil afeksyon. Apre sa, sik lan rekòmanse. Tansyon yo vin pi rapid, vyolans yo vin pi fò, epi lune de miel la pli kout. Mekanism sa a montre ke li difisil pou yon fi ki ap ki nan yon relasyon kote gen vyolans kite l paske li toujou panse mesye a ap chanje. Vyolans sou medam yo kontinye, li pèsiste paske premyèman, se yon pwoblèm striktirèl. Li gen rapò ak inegalite nan pouvwa ak edikasyon, tankou nou fè ti gason yo konnen se yo menm ki dwe kòmande. Depi l fache, se avèk vyolans li dwe regle pwoblèm nan. E tifi a frajil, li dwe rete trankil. Nou pa bay tifi yo posibilite pou yo defann tèt yo lòske nou surpwoteje yo. Ajoute a sa, modèl relasyon paran yo transmèt ak bay timoun yo depi yo tou piti. Lè ti gason an wè papa l ap maltrete manman l tout tan, li twouve l nòmal pou li menm tou li vin maltrete fi k ap viv avèk li a lòske li vin gran. E ti fi a li menm, li twouve ke se yon bagay tout afè nòmal tou pou mari l bat li, paske manman l te konn aksepte sa tou. Dezyèm faktè ki eksplike sa, se fason nou banalize vyolans sou fanm nan kilti ayisyèn nan. Sosyete a, nan gran majorite l, aksepte yon gason maltrete yon fi. Pa egzanp, lè yon fi resi ramase kouraj li, li ale li rele bouwo a lajistis, fi a sibi anpil presyon, menas nan men fanmi ak zanmi mesye a, e pafwa menm nan men pwòp fanmi pa l ak pitit li, paske yo di l pa gen dwa fè sa. E lè li resi rive nan tribinal la, sètèn fwa, gen kèk avoka e piblik la ki ap asiste odyans lan e pafwa menm jij la pase fi sa a nan betiz sitou lòske li pote li ale pou vyolans psikolojik e seksyèl. Nan tèt anpil moun, se fi a ki dwe konpòte l byen pou l pa fè nèg la fache Anplis de sa, nan legliz yo, yo di fòk fi a obeyi, fòk li soumèt ak mari l menm si l pa dakò yon seri de bagay. Malgre tout mizè mari a ka ap fè madanm nan pase, li pa dwe ni separe ni divòse. Genyen tou depandans ekonomik lan. Lè medam, lè madanm nan gen youn ou plizyè timoun pandan ke li pap travay, li panse li oblije rete paske li konnen si l kite mesye a, timoun yo kapab pase mizè. Fi a konn pè tou, paske mesye a toujou fè l anpil menas e di l lap tiye l si l kite l. Vin mete a sa, madanm nan li konn wont, li pa vle pou fanmi l, zanmi l konnen si mari l ap bat li tout tan, sitou lè mesye a fè li pèdi konfyans nan tèt li, li fè l konprann li san valè epi li fè l santi l koupab pou tout sa k pase yo. E anfen, manke estrikti pou akonpanye medam sa yo ki ap sibi vyolans lan. Toutotan sosyete ap tolere kèk fòm dominasyon oswa li ap minimize vyolans an psikolojik, vyolans sou fanm nan ap toujou pèsiste. Tout kategori fanm, tout milye, tout klas sosyal, tout laj, tout nivo edikasyon, tout nivo edikasyon sibi vyolans. Pa gen yon kategori fi ki epanye. Vyolans sou fanm nan pa yon pwoblèm de klas ou de milye, se yon pwoblèm de sosyete.